Bonjou tout moun, non m se avoka Bianca, m son avoka imigrasyon Etazini ki ede imigran jwenn rezidans avèk tps. Si w gen pwoblèm avèk dosye imigrasyon w, si w gen pwoblèm pou jwenn rezidans ou oubyen si w gen pwoblèm avèk dosye tps ou, silvouplè rele biwo m nan nan 508 942 74 97 pou w pran konsiltasyon pou m ka ede w avèk dosye w lan. Videyo m fè pou nou jodia se sou pwogram Haitian Family Reunification Parole Program. Sa se te yon pwogram ki te ede Ayisyen depi Obama, depi nou te gen Prezidan Obama ki te la. Pwogram sa te kòmanse an 2014, enpi li la toujou. Ayisyen kontinye ap jwenn rezidans anba pwogram sa. Pwogram sa pa t janm al ankenn kote. Men administrasyon Biden prèske pral reyouvri pwogram nan. pou l reinvite moun antre nan pwogram nan pou yo ka vin tann rezidans yo Etazini. Sou m te vle fè videyo sa pou nou byen vit pou w te ka konprann kijan pwogram nan travay, kiyès ki ka include nan pwogram nan, kijan w ka jwenn rezidans ou nan pwogram nan epi tout sa pou w ka gen tout enfòmasyon sa. So jan m te di w lan pwogram sa se te yon pwogram Prezidan Obama te kòmanse an 2014 pou l te ka ede Ayisyen antre Etazini pi vit. So anba pwogram sa a pou ka antre fò gon I 130 ki apwouve. Sa vle di ke gon moun ki Etazini ki fil pou ou, li ka manman w oubyen papa w ki fil pou ou oubyen yon frè oubyen yon sè ki fil pou ou yon bagay kèlkonk. So premyeman ou bezwen I 130 lan. Aprè sa, sa ka pase vè zòn oktòb, novanm, yo poko ba nou dat lan men sa k pral pase NVC pral voye yon lèt pou moun ki te fil pou ou an. So, pa egzanp, si wap eseye jwenn rezidans nan men manman w, epi se manman w ki fil pou ou, ou Ayiti, ou gen plis ke 21 an, oubyen ou marye epi gen yon paran kap fil pou ou. Imigrasyon pral mande paran w eske yo vle pou antre Etazini pi bonè. Si paran w di wi, Anbasad Ayiti an pral voye yon envitasyon pou ou pou ale nan entèvyou nan anbasad lan pou yo ka poze w kesyon ou pou ka fè entèvyou menm jan si w ap aplike pou yon viza oubyen rezidans. Si tout bagay nan entèvyou an pase byen, apre sa y ap ba ou yon viza pou antre Etazini. Dòdinè an viza a bon pou 60 jou konsa epi lè w antre Etazini, w ap antre Etazini avèk parole. Epi lè w antre Etazini avèk parole, w ap ka aplike pou pèmi travay, epi w ap ka aplike pou yon nimewo sosyal pou ka travay legal nan peyi an, pou ka kenbe stati legal nan peyi an. Epi pandansetan, w ap tann lè an rive pou jwenn rezidans lan. li rèlman enpòtan ke ou pa pèdi ankenn stati legal, so si w antre Etazini anba pwogram Haitian Family Reunification Parole Program nan, li rèlman enpòtan pou w pa pèdi stati sa. Paske se pa tout moun ki ka antre nan pwogram nan. Sèl moun ki ka antre nan pwogram nan se moun ki pa, jan imigrasyon rele l, immediate relative. So, sèl moun ki kalifye pou pwogram sa ke administrasyon Biden pral reouvri, se moun, pa egzanp, si w ap jwenn rezidans nan men on frè oubyen on sè. Sa sa vle di ke gon frè oubyen on sè ki se yon sitwayen ameriken ki te fil pou ou, epi w ap tann rezidans lan, ou ka antre nan pwogram nan. Si w plis ke 21 an, oubyen si w gen plis ke 18 an epi w marye, epi w gen yon manman oubyen yon papa ki se yon sitwayen ameriken k ap viv pou ou, ou ka antre nan pwogram nan. Si w marye epi ou gen yon paran sitwayen ameriken, antouka yon manman, papa sitwayen ameriken k ap viv pou ou, ou ka antre anba pwogram sa a. Pwogram sa a pa pou moun k ap jwenn rezidans nan men mari yo oubyen madanm yo, epi amtouka si w se yon sitwayen ameriken epi ou marye avèk yon moun yo pap ka antre nan pwogram nan men si w marye avèk yon moun ki gen rezidans li posib pou antre nan pwogram nan si w se yon timoun ki gen mwens ke 21 an ou pa marye epi ou gen yon manman oubyen yon papa ki sitwayen ameriken kap fil pou ou pwogram sa pa pou ou. Pwogram sa se sèlman pou moun ki poko genyen viza ki pare pou yo. So lè w marye avèk yon sitwayen ameriken, viza pare pou ou otomatikman, pa gen okenn tann pou w tann pou yon viza, so pwogram sa pa pou ou. Pwogram sa se sèlman pou moun ki vle antre Etazini pi bonè paske yo poko genyen yon viza ki pare pou yo. Pa egzanp, si w ap jwenn rezidans nan men yon frè oubyen yon sè, dòdinè pwosè sa ka pran 15 ans. So wap tann anpil tan. So ou menm ou tap ka gon chans pou antre anba pwogram nan pi vit akoz de tout tan ke wap pase ap pèmèt ou antre Etazini byen vit konsa. So janm di w lan, lè w antre Etazini avèk viza epi ou antre avèk parole, ou ka aplike pou pèmi travay, avèk sosyal, li rèlman enpòtan ke w kenbe stati an, paske si w pèdi stati an, si w pa renouvle parole lan, li ka rèlman difisil pou w ka jwenn li back, epi sa ka vle di ke fò w retounen Ayiti pou jwenn rezidans lan. Epi sa, si sa arive w, li ka posib ke w ap bezwen yon waiver, men li depan de kiyès k ap fil pou ou an, avèk kijan, kijan de fanmi w genyen, ou ka. pa kalifye pou waiver an. So li rèlman enpòtan pou travay avèk yon avoka imigrasyon si w ap eseye antre Etazini anba pwogram sa. Mwen konnen anpil Ayisyen ki te antre anba pwogram sa deja depi 2014, 2019 anba Obama ki stil poko jwenn rezidans yo paske yo te pèdi stati legal lan, yo pa t travay avèk avoka ki te konn kisa y ap fè epi kounya yo stil poko jwenn rezidans yo. Genyen ladan se Ayiti pou yo retounen pou yo jwenn rezidans lan. Gen lòt ki ka gen yon chans pou yo antre Etazini, men fò yo prese vit pou yo ka ranje dosye yo. M swete ke videyo sa ede nou, silvouplè pataje li avèk tout zanmi nou, avèk fanmi nou. Si nou bezwen yon moun pou ede nou avèk avèk dosye imigrasyon nou yo, si nap aplike pou rezidans epi yo ba nou refi, si imigrasyon voye lèt pou ou pa konn kijan pou reponn yo, rele mwen m ka ede w avèk dosye sa yo.